Bonjou tout moun kijan nou ye jodi an depi yè map gade yon seri de imaj de kap pase de ayisyen imigran yo mezanmi bagay lan di anpil bagay lan tris si se ayisyen ou ye ou pa kapab pa tris paske imaj yo vreman vreman vreman degrade pou nan nivo sa ke yo desann nou an li vreman fè tout moun mal fok ou pa ta ayisyen pou sa pa ta fè w mal menm moun ki pa ayisyen sitou moun ki nwa sitou moun ki sot an afrik pou wè y ap pale kijan sa fè yo mal. W ap gade yon seri de imaj kote Texas Ranger yo, sa ke nou rele kòbòy yo, pou w wè kijan ke y ap maltrete yon seri de Ayisyen. Ou konn sonje yon seri de mouvi lè nou te piti nou te konn ap gade, jiskounye yo gen mouvi sa yo, yo moutre w kote ke Kòbòy yo sou cheval yo, y ap kouri dèyè Endyen yo epi y ap mare yo, yon seri de fim Endyen nou te konn gade. Avèk imaj sa, remind me, imaj lan raple mwen epòk esklavaj, paske m sonje m konn gade yon seri de fim esklav, kote ou wè, Esklav lan ap eseye echape, kounye a la gen yon bann moun ki te kolonize esklavaj yo, esklav yo, kounye a la ou wè kote yo sou cheval, epi y ap kouri dèyè esklav yo, y ap kouri dèyè yo pou yo kenbe yo, Yo pran yon raso, ou konnen se konsa, ou pa konsa nou rele jan de bagay sa, yon raso, y ap kouri dèyè yo sou cheval epi y ap ba yo kout raso, epi gen ki gen kout, gen kòd lan, ke y ap lanse kounya la pou yo voye l nan kou esklav lan, epi kounya la pou yo rale l dèyè yo. pou yo rale pou yap rale kòd lan dèyè yo non tout bagay sa pou m kapab eksplike w kijan imaj sa yo ke map gade an ki sa ke yo raple mwen paske mezanmi kèlkeswa moun nan menm lè se pat ayisyen ke w te ye Imaj sa a, jan de tretman sa yo, yo pa bon. Bagay sa yo pa alamòd ankò. Nou pa pa, nou pa, yo pa kapab ap trete yon èt imen nan eta sa a. Sa fè mal, sa fè mal, bagay la fè m kriye, bagay la fè m, depi yè m santi m tris paske si se Ayisyen ou ye, w ap gade yon seri de imaj konsa mezanmi sa ap ba w pwoblèm. Pa gen moun ki t ap gade imaj la pou l pa ba w pwoblèm. Epi, m pa konn ki sa m te kapab di ankò. Ou konnen, apre sa ke m ap panse, jodi a m leve m ap panse, mwen di kon sa ke Bondye pa janm bay pèn san sekou. Nou konn ti pwovèb sa a wi, ki di, Bondye pa janm bay pèn san sekou. Kèlkeswa sa k rive a, dèfwa w konn wè ou nan yon sitiyasyon, epi ou wè sitiyasyon vin pi konplike. Defwa, Bondye konn fè mechan an fè yon seri de erè ki nan avantaj ou. Èske ou tande sa m di w lan? Bondye konn fè yon seri de bagay pase nan fason pa li. Gen de erè ou konn wè ki imilye w, defwa erè sa yo konn nan avantaj ou. Sa k fè m di erè an kapab nan avantaj ou, se paske Lè w ap gade gen yon seri de bagay k ap pase, gen yon seri de lwa kounya a, gen yon seri de bagay lèzòm pa sipoze fè. Gen yon seri de tretman ke w pa sipoze bay yon ètre imen. Akoz de sa, sa kapab vini nan avantaj imigran sa yo. Imigran ayisyen sa yo. Sèl bagay, moun ke yo gentan voye Ayiti yo, yo ka gen mwens chans, yo ka genyen mwens chans paske yo gentan voye yo ale. Men moun sa yo ki la toujou anba pon an pa egzanp, moun sa yo akoz de tretman epi akoz de anpil avoka ayisyen, yon pakèt moun ayisyen, moun ki gen opòtinite pou k ap eseye ede gwoup imigran sa yo, sa kapab fè ke Etazini chanje ide de sa ke yo te deside fè ki se depòtasyon. So akoz de erè sa yo, de vye imaj sa yo ke y ap moutre ke jan ke yo ap trete Ayisyen yo, sa kapab koz ke yo chanje ide yo avèk presyon ki genyen nan kò yo. M konnen ke administrasyon Biden nan, jan ke nou konnen, genyen anpil pwoblèm kounya la a akoz de tout bagay k ap pase nan lemond lan, yo gen anpil responsablite. Men paske nou gen anpil responsablite, sa pa vle di ke pou n ap trete yon seri de moun yon fason ki deplorab. Sa ki pi tris lan, se fason ke y ap trete timoun yo Jezi. Timoun yo, pou wè timoun sa yo ki sot pase yon trajè. ki sot travèse plizyè peyi, plizyè kouch dlo ki bat solèy, ki bat mòn, menm lè genyen ladan yo se paran yo ki pote yo, men genyen yo tou, men lè timoun nan wè bagay sa yo ap pase, timoun yo pa konprann sa k ap pase an. Timoun yo ap poze tèt yo kesyon kisa kap pase timoun yo sanse confuse yo tris paske lè pi souvan lè ou wè yon timoun ap kriye paske nou wè anpe timoun kap kriye timoun sa yo se fason ke yo eksprime santiman yo lè yon bagay pa fè yo byen se kriye yo kriye genyen ou wè ti figi yo tris paske yo pa renmen sitiyasyon sa pou wap gade ke yap voye tounen yon pakèt moun yon pakèt moun ke yap voye tounen ki pa fè sans. Nou pa ka ap voye tounen yon pakèt moun epi genyen moun yo ke yo di konsa ke se Florida ke yap mennen yo. Lè yo panse ke se Florida ke yap mennen yo vre, yo yo just se lè yo gade yo wè se Ayiti, yo mete yo nan avyon epi yo non sèlman yo minote yo epi yo yo mete nan yo mete yo nan yon avyon yo mete yo nan yon avyon yo voye yo Ayiti. Genyen yo ki di konsa ke yo pat fè yo siyen lèt depòtasyon. Sa vle di ke. Si nou just fè yo, nou just mennen yo Ayiti san ke nou pa fè yo siyen epi nou pa eksplike yo egzakteman kisa n ap fè, tout sa se vyolasyon ke li ye. Tout sa se vyolasyon. Epi tout vyolasyon sa yo, tout fason ke y ap trete Ayisyen yo, ki lèd, ki vrèman sal, tout fason sa yo, Bondye kapab vire, kòman w di Bondye di a, Bondye kapab vire sitiyasyon an nan avantaj nou, nan avantaj imigran sa yo. Kòman Bondye pral kapab vire sitiyasyon an nan avantaj imigran yo? Bondye kapab fè yo fè erè jan ke m te di an, lè wè mechan an ap atake w, li menm li konn itilize taktik mechan an ap itilize pou atake w lan, li vire l, li fè l tounen yon byen pou ou. Paske si ke y ap trete moun yo tankou esklav, tankou y ap fè yon seri de ak rasis sou moun yo, sa pral fè ke yo chanje lide yo, epi si nou rele yo nan tribinal nou gen anpil chans pou nou genyen. Eske n tande sa m di nou an? Akoz de jan ke y ap trete moun yo, sitou imaj Texas lan, yo kite moun, non sèlman yo trete nou tankou chyen, epi gen moun yo ki anba pon an, yo fè twòp tan anba pon an, depi yo te gen tan mete pye yo sou sòl Etazini an, Yo sipoze ede yo. Paske lè nou kite timoun sa yo anba pon sa a, lè nou kite timoun sa yo anba pon sa a, timoun yo kapab malad. Non sèlman timoun yo kapab malad paske pon an pa kapab pwoteje yo kont lapli, pon an pa kapab anpeche yo kont pousyè. Sa vle di, non sèlman Bagay sa yo ka fè timoun yo malad epi moun sa yo ki pa gen mas nan figi yo gen e pa ayisyen sèlman gen kèk gen lòt nasyon tou m konnen ayisyen rezistan de maladi k ap pase kounya la men tout bagay sa yo kapab koz moun yo vin malad e gen ki ka menm pèdi lavi yo akoz de maltretman akoz de jan ke y ap viv la so tout fason sa yo yo pa bon pou moun sa yo epi Sa kapab on jan nan avantaj yo paske jan ke yap trete yo an ki pa bon ditou, sa si n ale nan tribinal avèk yo nou gen anpil chans pou nou genyen. Mwen vle di imigran yo si avoka ayisyen yo ale nan tribinal, ale nan kot avèk avèk gouvènman an, imigran sa yo gon chans pou yo kapab. jwenn jistis yo, yo kapab gon chans pou yo kapab chanje ide de fason ke yap trete yo e yo ka menm gen yon chans pou yo rete Ayiti, Ozetazini e yo kapab gen azil politik. Sa vle di, Bondye konn sa kap pase a, poukisa lap pase. Paske sa fè tris pou wè pou yo ta voye tout moun sa yo. Moun yo anpil. Pou wè pou yo ta voye tout moun sa yo tounen nan peyi yo. Mezanmi pou sa k ap pase Ayiti la a mezanmi. Epi sa ki pi tris lan, gen moun yo ki vann tout sa ke yo te genyen. Moun yo vann tout sa ke yo te genyen poutèt pou yo kapab al chache lavi, pou y al chache yon lavi miyò. Pou moun yo fin vann tout sa ke yo te genyen mezanmi, kounye a la a, genyen yo ki gen lontan ke yo kite Ayiti, pou moun sa yo pèdi tout sa ke yo depanse, moun yo pa gen anyen ankò ki rete, tout espwa yo se Etazini. Kounya la pou wè ki ap voye moun sa yo tounen Ayiti aprè yo fin pase plizyè jou nan raje gen ki mouri gen moun ki fè pitit nan raje an mezanmi gen moun kap esplike non sèlman gen de kote ke ap rive wè yap non sèlman lapli ap tonbe kote yo glise pou wè tèt mòn kote yap pase an se yon se tankou se yon yon enpas lanmò ke moun sa yo sot. pase la kounya pou yo rive la pou voye yo tounen se tankou se yon sè se yon won ke yap fè ou soti la nan pwen sa ki se ayiti pou moun nan vire poul tounen ankò ayiti epil gentan bay tout sal gentan bay kouraj li gentan bay tout sal te genyen tout sal te genyen li vann li poutèt poul ka fè vwayaj la kounya la pou nou voye yo tounen sa pa fè sans mezanmi. Sa pa fè sans sa du sa tris. M konprann gouvènman goumèvan ok kapab pwoteje peyi yo ok yo pa ka kite nenpòt moun rantre nenpòt kijan men bay moun yo yon chans depi yo gentan rive bay yon kote bay yon yon shelter yon kote pou yo rete an atandan ke yo kapab wè ke nou kapab tande yo. Ou konprann? Paske bagay la fè m mal, bagay la tris, m pa ka dòmi. Tankou fò w ta di se yon moun, se pou semèn sa a, m pa di, m pa fin di pou semèn nan, pou mwa, pou ane sa a mezanmi se, se, se tristès sèlman pou Ayisyen, se tristès, se desepsyon pou moun yo fèk soti nan tranblemann tè, prezidan yo mouri, yo pa gen yon moun ki pou reprezante yo. Epi kounya la a pou se sa ke ap pran lè wap gade moun yo ki te nan tranbleman tè lan avèk moun sa yo kap viv anba pon Texas lan kòm si wè imaj yo prèske menm bagay pou wè gon van kap pase tèlman van an gwo paske nou konnen etazini gon gen de zòn ki gen yon seri de katastwòf natirèl gen lè bagay sa yo ap pase ou sipoze anndan lakay ou dèfwa menm anndan lakay ou pa pwotejew Imajine moun sa yo ki anba pon an kounye a la gen yon, yo moute yon gwo van epi tout van an, jan w sonje lè tranbleman de tè a te gen yon van, ti tant moun yo, moun yo te kouvri bagay yo avèk ti dra, se sa yo genyen. Kounye a ou wè van ap pase pran tout sa yo genyen. Kounye a pou wè kèk moun ki kanpe avèk yon timoun sou bra yo, timoun nan y ap gade yo pa konn ki sa pou yo fè, si pou yo kouri, si pou yo rete kote yo ye a, y ap gade sitiyasyon an epi timoun nan nan men yon pakèt timoun, timoun yo, timoun yo. Mezanmi sa di, sa tris! Sa tris, sa tris, sa tris. M mande kilè kap gen yon solisyon. Men, gen yon bagay tou, fòk nou konprann sa. Ayisyen, pa panse ke se kite peyi an ta pral fè peyi a chanje. Pa panse ke se etranje kap vin ranje peyi an. Paske etranje a pa gen enterè nan nou. Si enterè pou l ta genyen, se si l ta wè yon bagay, li wè lò l ou yon bagay ke l ka eksplwate, li vini l pran li epi apre sa lap vire do li. Nou menm, Peyi nou an se peyi nou li ye. Si ke yon bagay nou ap viv Ozetazini, n ap viv nan peyi etranje, kèlkeswa kote l ye an, si nou gen yon pwoblèm, nou gen yon kote pou n kouri, nou gen yon kote pou n tounen ki se Ayiti. Sa vle di ke m konnen ke n ap kite peyi an, men sa nou menm ki rete nan peyi an, fòk nou mete grenn nan dèyè nou. Pou nou lite kont ensekirite a, kòman Ayisyen lontan yo, kòman yo te fè pran endepandans yo? Si Ayisyen sa yo, bann moun sa yo ki te pran endepandans yo, bann Desalin yo te kapon jan ke m wè Ayisyen kounye yo ye, èske yo t ap janm pran endepandans yo? Si se konsa nou just lage, nou just bay vag, nou ap kriye, nou lage kò n nou nan ti kwen, n ap rele anmwey e pandan ke gang ap fin manje, ap fin, ap fin tiye pitit nou yo. Si se konsa, kote, si son gason w ye, se gason vanyan w ye, w pa ka rete pou wè, pou wè, pou n ap bay gang ap vyole pitit nou, vyole madanm, vyole ma, manman. Nou pa ka pa ap rete ap gade bagay sa a. Fòk nou mete grenn nan dèyè nou. Si se goumen pou n al goumen pou n konn sa pou nou fè. Nou pa ka pa bay vag. Si nou bay vag, se rete konsa, l ap rete konsa, n ap wè Ayiti. Bon, Ayiti kounye a la, li nan pi move zeta ke Somali wi la. Li nan pi move zeta wi. Povrete an pi gwo enmi nou ke gang nan wi. Povrete an li pi difisil pou nou, pou nou, pou nou rezoud li wi. Paske si nou pa rezoud pwoblèm moun sa yo k ap tiye nou, k ap kidnape nou, pa mete grenn nan dèyè nou pou nou konnen, pou nou detwi yo. Povrete pral detwi nou pi, non sèlman yap detwi nou epi povrete ap vin fè nou pi mal. Nou pa konn sa? Bagay lan di, m konnen son desizyon, m konnen nou tout pè mouri, m konnen kòman bagay lan ye, men fòk nou mete grenn nan dèyè nou pou nou lite, pou nou, paske imajine w konbyen moun Ayiti genyen, si tout moun sa leve kanpe. Tout moun sa yo leve kanpe jan ke nou te pran endepandans nou an. Nou tout di nap leve kanpe, nou pral goumen kont ensekirite, nou prale nap mache sou moun sa yo kap tiye pitit nou yo. Ann parye yap yap kouri yap kache nap nou tout ap nap pran yo. Paske sak fè ke yo panse ke se wa yo ye, yo panse ke pè pa bò pè yo, prezidan pa papa yo. Se paske nou tout nou bay vag. Si nou tout nou bay vag. Kiyès ki pral ede nou? Sa k fè yo pran fòs, yo konprann se towo yo ye? Paske yo wè ke nou menm nou se yon pakèt kapon ke nou ye. Men, an menm tan ke yo gen zam nan men yo, pa panse ke yo pa pè. Yo pè, yo pè lè pèp la leve kont yo. Yo pè lafoul. Paske nou anpil, nou plis ke yo. Nou plis ke yo, fò nou pa bay vag, pa kite pitit nou yo ap mouri nenpòt ki jan, ti moun, ti bebe, ti granmoun kap mouri nenpòt ki jan. Se nou menm ki pou mete grenn nan dèyè nou. Pou Etazini te rive kote li a, se goumen li te goumen, e nou se nou menm ankò ki te ede l. Nou menm sa a ki son egzanp, nou menm ki te fè esklav sispann nan lemond antye, nou menm ki te premye Black Republic, premye moun ki te. Aboli esklavaj se konsa ke yap trete nou yap trete nou menm jan avèk esklav hein epi sak pi di an genyen pòs ou konnen genyen jounalis ayisyen genyen jounalis etranje kounya la a genyen yon dam kap pale de moun ki Texas yo yon dam ameriken ki gen yon chanèl yon jounalis kap di konsa oh moun yo genyen maladi yo genyen tout kalte maladi Yo gen maladi sa, yo gen maladi sa, yo gen maladi sa, y ap vin pot maladi ba yo. Pandan ke y ap di, y ap gen maladi ba yo, epi gen anpe moun nan kòmantè lan, k ap di konsa ke, Oh, voye yo tounen lakay yo, sa yo vin fè, yo, pa kite yo vin ba nou maladi, pa se si, pa se la, pa se lòt bò. Sa fè mal, bagay la manje kè m, bagay la rache kè m pou m ap gade sitiyasyon sa a. Mezanmi, sa fè mal. Paske menm lè m wè tout bagay sa yo, sa pa kapab fè m regrèt ke m te Ayisyen non. Okontrè, se tankou gen pwovèb lan di si m pa t Ayisyen m ta regrèt, paske si m pa t Ayisyen gen yon seri de bagay ke m ap wè, m pa t ap janm wè yo. Sa di. Epi fòk ou ta, fòk ou ta liv, fòk ou ta fèt an Ayiti pou ta gen yon seri de bagay ke w genyen, gen yon seri de fyè non, m pa fin di fyète non, m pral di konsa ke mizè dèfwa konn fè w vin on moun ki djanm, men antoulèka sa k ap pase an li vrèman deplorab. Se nou menm sèlman ki ka chanje l, fòk nou mete tèt nou ansanm, fòk nou mete tèt nou ansanm pou nou ede lòt. Si ou menm ou konn a, ou konn yon bagay, aprann yon lòt, aprann yon ti jèn li, pa mouye avèk metye ou nan mou, pataje l avèk jèn yo. Kèlkeswa sa ke ou menm ou konnen an, eseye wè si ou kapab pataje l avèk youn avèk lòt konsa ke youn a ede lòt. Fòk youn lonje men bay lòt. Si youn pa lonje men bay lòt, nou nan pwoblèm. Pwoblèm nan vin pi grav. E menm moun sa yo ki anba pon an tou, m konnen ke defwa lè Ayisyen, kote ou wè kote Ayisyen youn renmen lòt, gen defwa se lè ou wè yo nan pwoblèm epi ou wè youn ap ede lòt. Malgre w wè Ayisyen youn ap joure lòt lan, se konsa Ayisyen sansib pou peyi li, gen anpil ladan yo, depi yon etranje di yon bagay mal de peyi li, li sanse fache. Sa vle di, menm jan ke w santi w fache lè yon etranje pale w mal lan, se konsa nou youn ak lòt, nou sipoze pwoteje fyète nou, nou sipoze pwoteje youn ak lòt, konsa etranje p ap jwenn anyen pou l di de nou. Ok So m pa konn kisa m te kapab di ankò, m pa konn kisa m te ka di ankò. E mwen menm, yon sèl fason ke mwen menm sou wè m m ta di konsa, m ta renmen rich, m ta renmen gen lajan, ou konn poukisa? Paske avèk kòb sa a, m kapab ede yon seri de moun. Paske m konn ap wè yon pakèt moun k ap mande, yon seri de moun ki gen maladi, Sa fèm mal poum wè map gade yo nan televizyon poum wè se dlo sèlman ka sot nan jem se kèm sèlman kap rache e ou pa nan pozisyon m wè ou pa nan pozisyon pouw ta lonje men bay moun sa yo pou ta di konsa ok kòm ou gon maladi maladi an tèlman grav pa gen moun ki pou ede ou te ka di ok ou pral pran moun sa ou pral peye operasyon pou li ou di moun sa wap di wap retire moun sa nan mizè li ew pral lwe yon kay pou li ou pral mete yon ou achte yon kay pou li ou metel ou banl yon ou bann Sa di! Se sa k fè chak fwa nou wè yon grenn Ayisyen ap fè efò, nou sipoze apiye l, nou sipoze ede l. Si s on bon bagay moun nan ap fè, si se pataje nou kapab pataje sa l ap fè an, pataje l. Si se si se kòmantè, kite yon bon ti kòmantè. Ankouraje travay li. Se konsa, youn kapab ede lòt. Kèlkeswa sa ke wè yon Ayisyen ap fè ki kapab bon pou li, non sèlman lè l bon pou li an, li bon pou fanmi l, li bon pou yon pakèt zanmi l, li bon pou yon pakèt lòt moun. Paske yon, nou, youn pa kapab ede lòt, sitou Ayisyen k ap viv nan peyi etranje, ni sa k ap viv kèlkeswa kote yo ye a, nou pa kapab ede lòt si nou tout pòv. Èske n tande sa m di nou an? Ey Xander? Nou pa kapab ede lòt si nou tout pòv. Èske n tande sa m di nou an? Pòv pa kapab ede pòv. Sa vle di fòk nou ap fè efò, fòk gen moun ki gen kòb nan men li ki pou ede lòt. Nou konprann sa m vle di nou an? Se sa k fè lè nou wè yon grenn Ayisyen parèy nou ap fè efò, nou sipoze ede l. Nou sipoze ede l. Konsa, toutotan gen plis moun ki genyen nan peyi an, povrete an ap mwens. Èske n tande sa m di an? Toutotan gen mwens pòv, l ap pi bon pou devlopman peyi an. Konsa, nou pa pral mande, nou pa pral al, nou pa pral pran imilyasyon nan peyi blan. Prèske tout peyi konnen nou kounye a la wi. Nou nan lemonn antye. Se, se imaj nou sèlman, vye imaj sal de nou menm sèlman k ap pase nan televizyon wi. Bagay yo di jezi oh pa konn kisa m te ka di ankò bagay yo di bagay yo tris tanpri tanpri pran men nou moun ki kapab yo si nou kapab ede ede ede jèn yo ede pa panse ke paske gen ensekirite pou nou bay vag bagay yo di vrèman men pran pran reziye nou Ou konprann mwen reziye nou chache konn kijan ke na fè kijan si se online si se se ale pou n ale ou di mwen si se yon moun pou n voye just reflechi pou n wè ki strateji ke nou kapab itilize pou nou kapab ede ede jèn sa yo mezanmi se sa sèlman m te gen m gen anpil pou m ta m te ka di wi men Pap fon kite nou kounya la epi tanpri tanpri tanpri epi si nou renmen video an nou ka pa banm yon like nou ka patajel nou ka kite yon kòmantè pou mwen okontrè si nou kite yon kòmantè pou mwen lap pi bon toujou paske m kapab wè kiyès ki tap gad video a epi nou kapab pale paske dèfwa li bon ke w pataje yon seri de bagay avèk ayisyen parèy ou ou konprann paske soufrans lan se pou nou tout li ye menm lè ou wè ou menm kap gade nan televizyon ou menm ki nan sitiyasyon an Nou menm kap gade w la li rache kè nou. Sitiyasyon an rache kè nou paske sitou lè w pa nan pozisyon pou te kapab ede. Ou tande mwen? Lè nou wè yon ayisyen, yon lòt peyi ap imilye ayisyen, sa fè nou mal. Se kankou se yon kout kouto yo ba nou. So, tanpri, M pa konn kisa m te ka di ankò. Ebyen, non mwen se Magdala epi nou tap gade mwen nan chanèl mwen ki Tag Kreyòl nan yon lòt lè, oke. Bondye beni nou.